E lè Nel Armstrong te moute nan lalin an, li te ale egzatteman, li wè, li te jwenn yon drapo, e yon drapo nwa e wouj li te jwenn. Nèg sa a te sou espri Papa Doc, nou konnen e drapo sa a li te, li te pran. Anben, drapo sa a, yo te desann avè l, yo jwenn li nan lalin nan, e sèl peyi Dayiti ki te gen koulè drapo nwa ak wouj la. Epi lè l gade l wè nan Ponsonde, nan Sen Mak, se la k sant. Tè a menm. Sant tè a? Wi, pou sonde, Sen Mak. Tèt chaje. Si moun bezwen plis enfòmasyon, ka toujou kontakte nou sou sa yo, paske nou gen enfòmasyon. Apa sa, se pon sonde Sen Mak menm, se sant la. Sa vle di, sa fè yo di kapital espirityèl, centre de l'univers, Ayiti. Tè a sanksyone tè mistik. Pa jwèt li ye. E sa k fè w wè, se yon tè ki trè glise. Fòk ou konnen pou viv ladan l kòrèkteman. Enben donk, sa vle di, jiskaprezan si yon moun vle, ou mèt ale nan MIPANA, di, Mèt Daniel di, gon drapo nwa e wi ke yo te jwenn, èske l lan, yo bezwen vizite l. Y ap mennen w al vizite drapo nwa e wi ki sot nan lalin nan, yo te desann, se nou yo te pote l bay, paske sèl nou ki te gen koulè drapo sa a. Jiskaprezan l la?
Jiskaprezan l la, o bon, se yon bagay menm jan avèk, e pa ti bagay piti y ap di la a. Se yon gwo bagay, gwo zafè. Sa vle di peyi sa a si w pa konn bout li, li p ap mache. Y ap chanje drapo nenpòt ki jan, nenpòt ki fason, men yo pa konn ki sa y ap fè paske drapo a se yon egregò li ye, se yon fòs li ye, se yon mistik ke li ye.
Li reprezante fòs peyi a. Paske peyi pa, tout peyi pa dirije konsa. Ou pa wè lè yon drapo tonbe, anpil moun met men nan tèt paske se yon senbolis ezoterik li ye. Se li menm ki fòme egregò peyi a. Si ou pa respekte l, peyi a gen, li gen pwoblèm espirityèl. E lè ou gen pwoblèm espirityèl, w ap gen pwoblèm materyèl. Paske se spirityèl ki anjandre materyèl. Anfèt, nou ka di, vrè koulè drapo nou se nwa e wouj. Nwa e wouj li ye, e tout moun konn sa. Donk li pa t sipoze chanje an 1986. Non, ditou.
Yo te konnen se drapo papa Doc li te ye, e drapo a ki te pwoblèm nan, e pa drapo a ki te pwoblèm nan. Sonje Desalin nan konstitisyon 1801 an, 1805 lan, se drapo nwa e wouj la ke l te adopte nòmalman e pou l te bay peyi a. E l te konn pou ki sa l ye, paske Desalin te yon inisye osi. Ok. Li te yon inisye, li te fran mason. Li pa t sèlman gen lwa, gen ogou feray nan tèt li. Donk sa vle di nwa e wouj. Si w di inyon dè nwa e dè milat, an nou pran de manyè vizib, nwa ak milat. Ok? Donk sa vle di wou, nwa, koulè nwa a pou nwa, wouj, koulè pou moun wouj yo mele l ansanm. E sa l ye. Ble a. Li gon rapò, ble a gon rapò avèk yon antite ki te ede nou pran endepandans nou men pa ble a. Nan otè a fò y ale pi wo pase nan peyi wi. E sou peyi pase peyi a gon siy tou. E siy kaprikòn ke l ye, li dirije pa premye chakra a, koulè l se nwa ak wouj li ye. E tout moun ki konnen, vrè konesè yo, w ap wè gen de lidè politik la aktyèlman la, ou wè yo vle itilize koulè nwa ak wouj la, paske yo konn poukisa. Yo konn pou kisa. E pa gon ougan. Gen nèg ki gen drapo nwa e wouj yo anndan kay yo. Mwen menm m gen drapo nwa e wouj mwen anndan kay mwen. Paske fò m sere drapo nwa e wouj mwen anndan kay mwen paske drapo nwa e wouj la se li menm. E w ap wè bann bizango yo, yo sèvi avèk koulè nwa ak wouj la. Yo konn sa. E ou mèt mande nenpòt gran darati la, nenpòt moun ki konnen, l ap di w koulè nwa ak wouj la se li menm ki vrè koulè nou e fò n ta retounen avè l. Epi tou yo ban nou yon koulè drapo ki kouche, yo kouche koulè a youn sou lòt, ki pa bon pou nou. Si nou gade drapo franse a, nou te kopye sou li, sa vle di drapo sa, drapo Petion gen la, nou wè koulè yo son trikolò li ye, tout kanpe, pa lwen yo menm yo pran, yo mete yo kouche. Gen moun ki konnen lè yo fè bagay, lè yo kouche a, yo konn poukisa, gen lòt peyi ki gen drapo yo, koulè yo kouche, men, pa nou an pa dwe kouche. Sa Petion fè a, l konn sa l fè a. Apre sa l mete yon kare anndan l, de tòv blan, Sa vle di divizyon an de espas, de gwoup egregwa yo li te di ini yo, li met blan nan mitan. Vizibleman ki vle di tout sa w ap fè fò blan la. Tèt chaje.
A wi!
Sa vle di. Gwo koze. Wi, wi, se sa. Vizibleman se sa. Pa gen anyen w ap fè ou menm pou ta vle ini w pou kont ou, blan ap mete pye e nou toujou wè l. Tout sa n ap fè nou wè n depann de blan. E Petyon k fè l. Paske Petyon fò n di w byen, Petyon e lè l wè l pral pèdi batay la paske n te pran Maseyèz la. Maseyèz la, la Maseyèz la sot nan mo Mas. Ok? Koulè kòk wouj la. Kòk wouj la se kòk lagè, kòk batay, kòk ogou. Tout moun ki konnen toujou la konn kòk wouj nan lakou yo. N ap pale nan pou peyi Dayiti, paske nou konnen orijin peyi a. Kòk wouj la, anben lè Maseyè a, nou wè kòk wouj la, kòk Golwa a la ki reprezante Lafrans la. Men se Maseyè a, sa rele Maseyè a, nou te pran nan men Lafrans sak fè nou te gen batay la. E mistikman pou batay la, nou konnen nou pa t gen zam pou nou te goumen ak moun sa yo. Se premye ame. Lè yo wè yo pèdi konsa, yo pran l. Nou pran mas sa nan men yo, nou pran fòs la e Desalin te chevwoche avèk Ogou a, Ogou Feray la ki pote koulè wouj la sou cheval la, la gason lagè, gason vanyan. Ou konprann? Epi kounye a la, l gen, li, nou pran batay la nan men yo. Pa egzanp, lè w wè Wochanbo te fè kanpe batay la pou te salye Kapwa Lamò a, se pa t salye l te, e pa t Kapwa Lamò l te salye. Paske Wochanbo se te yon inisye l te ye. Se te espri Kapwa Lamò a l te salye. Li te wè gwo, gwo bagay, fòk li salye antite sa a k fè mirak sa a. Lè yo bagay boul cheval li tonbe, li pase bal la li pran chapo l epi misye la toujou. Yo di moun sa a fò m sali yon ti tik sou li. An ti tè, li te ka si li te ka pran l li t ap pran l men li pa ka pran l. Pase batay la li te fè nou pase twòp mizè. Gon lè kosmogoni an l ap kont ou. Lè w fè sa k mal fè sa k mal anben syèl la ap bay pou ke ou menm ou pèdi. E nou pa ta ka gen moun sa yo. E nou pa ta genyen yo. Jiska prezan nou wè jan n ap sibi anba yo. Epi youn nan bagay pou n fini avèk kesyon drapo a nou wè yo ban nou yon palmis. Palmis la m pa gen pwoblèm. Nan Bib la, nou wè kote pèp Izrayèl la pandan l te nan dezè a, daprè sa yo di, yo te rive a Elim. Yo te jwenn konbyen yon valè palmye. M konnen fè 72 palmye e 12 sous dlo. Palmye sa, sa vle di, s on senbòl libète l ye. Men, pi gwo mal yo fè nou menm nan drapo nou an, yo pran bonèt yo mete sou tèt palmye sa. Kòm pami sa son kaptè dond dan tan lontan pou moun ki la yo, map pale pou gra moun darati yo, jèn yo, paske gen anpil bagay jèn yo pa konnen. E sak fè video sa ap bon pou yo tande, pou yo swiv li. E te gen yon radyo ki te rele Pewoni. Pewoni an si w te bezwen yon ond ladan. M te konnen l wi. Ou te konnen li?
A ok. Anben, ou al nan bon pye palmis, monchè ond lan pase byen. Paske son kaptè dond li ye, sak fè ou wè l konn atire yon flafoud. Men si l son kaptè dond, Nou kapte enèji. Poukisa ou pran bonet la ou mete sou tèt li? Sa vle di ou mande peyi a pou pa kapte enèji. Pwoblèm. E lenèji vyen an wo. Pwoblèm. Sa vle di yo mare w. Si yo mare w nan egregò, yo mare w nan koulè espirityèl ou, nan antite w. Yo mare w nan tout bagay ou. Lèzetazini te pi mal pase nou moman an. Se 13 franmasons ki te reyini, ki di bon, n ap pran bagay peyi a, epi aranje yo. Epi kounye a la, apati de sa, fè wè chak vandredi 13, Lèzetazini, bagay sou ale Lèzetazini, moun ki gen chans ale, wap wè son peyi mistik nèt, tout sa yo fè oryante vè loryan, epi yo gen pak yo ki bagay, sa vle di se espirityalite ke yo fè ki fè yo vin kounye a la, yo chwazi èg la tou pou yo moute pi wo. Sa vle di tout peyi ou wè kap fè yo espirityalite kap mennen wi. Nou menm nou vin yon jan parapò avèk relijyon, mwen menm m pa gen pwoblèm ak ankenn relijyon. Paske m ka al nenpòt ki legliz, m ka konekte pandan moun tout moun ap priye. Men fò n pa kite relijyon fè nou bliye kote n soti, fè n bliye ki pèp nou ye. Paske nou se yon gwo pèp, nou fè anpil bagay e fò nou travay pou n retounen nan prensip Darati yo pou peyi a ka releve kote l ye a la.